Nap di bonjou bonswa avèk chak grenn moun ki pral gade videyo sa depiw se ayisyen videyo sa li konsène chak grenn ayisyen kap viv nan nenpòt peyi wap viv la kisak fèm di li enpòtan e li konsène avèk chak grenn ayisyen tande byen sam pral di la Bat pou nou pa pèdi menm yon vigil nan sa ke m pral di nou an, paske li vrèman enpòtan pou nou konnen sa m pral di nou an, e sa m pral montre nou an tou. Se rezon sa ki fè m di nou li konsène avèk chak grenn Ayisyen, e ou menm videyo a ta rive sou ou tou, Pa bliye sove yon zanmi w sove yon fanmi w avèk videyo sa patajel avèl pou li menm tou li kapab fè pridan e konsa tou li menm li kapab jwenn fason poul sove lavil atravè de videyo sa. Ebyen, kisa nou pral fè? San pèdi tan, pa bliye avan ke m fini avèk sa m ap di nou an, sou chanèl sa w ye a, nou fè kou espanyòl tradi an kreyòl. Nou moutre yon moun kòman w ka kreye yon kont imèl tou, konsa tou nou moutre w kòman w ka fè anpil bagay sou menm chanèl sa a. Pa bliye abòne avèk chanèl la, pataje videyo a pou l kapab rive jwenn plis moun. Ebyen san rete san pèdi tan nou pral antre nan Manman Penmba a sa w dwe konnen atravè de telefòn sa w ap itilize a oubyen tablèt sa w ap itilize a depi se yon telefòn oubyen yon tablèt ou gen nan men w ki pran sim Ebyen nou pral moutrew de kisaw sipoze fè pridan. Ebyen nap antre nan video a san pèdi tan poun moutrew sou kisaw dwe fè pridan. Ann swiv ansanm. Ebyen san pèdi tan janm tap esplike nou an nap antre nan video a pou nou moutrew. Ki fason? Lè ou gen yon telefòn nan men w oubyen yon tablèt ki pran sim, kòman ou kapab sere tout kontak ou avèk foto w epi videyo w sou kont imèl ou. Donk ki sa k fè mwen di sa? Anpil moun ki gen telefòn yo. Vòlè pran telefòn ou, oubyen telefòn ou tonbe nan dlo l gate, li pa ka ranje ankò. Ebyen solisyon sa a nou vini avè l pou ou, paske gen moun yo voye yon transfè a pou li a, se menm moman an vòlè pran telefòn li. Kòman ou pral fè resevra transfè sa a kounya apre vòlè vòlè telefòn ou? oubyen telefòn ou rete, li tonbe nan dlo, l gate oubyen li pèdi. Ebyen nou pral moutre w yon fason pou w fè avèk telefòn sa ki nan men w nan, ni kontak ou, ni foto w, ni videyo kòman w kapab sere yo sou kont imèl ou. Nenpòt lè telefòn ou ta pèdi oubyen vòlè ta pran l, depi w pran yon telefòn nèf, w ap antre imèl ou sou li, Ebyen zanmim wap jwenn tout kontak ou avèk tout nimewo telefòn ou wap sezi wè sa ebyen pandan map di nou sa la tem tou antre yon fason pou moutre nou kòman nou kapab fè sa nap antre nan telefòn pa vre nap klike sou telefòn lèw fin klike sou telefòn. w ap vini kote pou w ekri nimewo telefòn. Ann pran egzanp, ou antre la a sou ekran kote pou w ekri telefòn. Pa egzanp, Mwen gen yon zanmi m k ap bon mwen nimewo telefòn li. Ki sa m pral fè? Enben, m ap ekri nimewo zanmi sa a. Ann pran egzanp, M ap ekri yon nimewo. M ekri 809 9. 90 69 63 Lè m fin ekri nimewo sa a, m ap moute anlè, m ap klike sou ti kwa a. Lè m moute anlè a m klike sou ti kwa a, se pou m kapab anrejistre nimewo a avèk non. M ap klike sou ti kwa a. Lè m klike sou ti kwa a, m ap vin anba isi a, li di m pou m kreye kontak. E n ap eskize m si nou wè l make an espanyòl paske telefòn mwen an nan lang espanyòl. M ap vini, m ap klike kote l di Crear contacto, sa vle di kreye kontak la. Mwen klike sou li. Lè m fin klike sou li kounye a la, se la ki gen gwo koze a. La a si n ap vin gade la a mwen genyen 2 imèl ki prezante. E nou wè 2 imèl yo avèk li make telefòn. Sa k fè nou wè li pa di sim se paske m pa gen sim sou li. ok ebyen kisa nap fè e nan moman li prezantel konsa kisa nap fè kounyè a e nap antre kote ke pou nou metel avèk sou telefòn nou oubyen sou kont imèl nou men pa bliye pou nimewo sa yo sere pou pa pèdi yo a. Ou ap klike sou kwent imèl ou pou nimewo a kapab sere sou imèl ou. Ann pran egzanp, m ap m ap mete l sou imèl ki rele cheriben teralis aroba gmail punto com. M teke sou li. Lè m klike sou imèl sa la, kounye a, m ap ekri non. Map mete yon non, map mete Beatrice. Mwen ekri Beatrice. Ebyen kisa map fè kounye a, nimewo sa map serel, map bali nan Gwalda l oubyen m te ka di anrejistre l, mwen mete l, wap teke sou Gwalda l, sa vle di sere nimewo a. Mwen klike sou pral dal. Zanmim, nimewo sa ou wèm ekri sou kwent imèl sa, sou kont imèl sa, son nimewo mwen pap janm pèdi nimewo sa map toujou gen nimewo sa la tout tan kwent kont sa m genyen an mwen genyenn de tèt mwen se sak fè lè nap kreye yon kont imèl toujou gen yon kaye bò kote nou pou nou ekri imèl la ak tout e ak tout kòd imèl la. Lè nou fin kreye l konsa, m pral moutre nou pati foto avèk videyo, sa se pati kontak la. Sa vle di kontak sa, menm lè m pa gen sim, men depi m anrejistre kont imèl mwen sou nenpòt telefòn, m ap jwenn tout kontak yo. Sa vle di si m te gen yon transfè yo te fè pou mwen sou telefòn mwen, mwen bliye e ou m pèdi telefòn mwen oubyen vòlè te pran l, eben kisa m ap fè? Depi m antre imèl mwen m ap jwenn nimewo sa, m ap reekri ankò E pou moun nan revoye foto transfè a ban mwen ankò, pase kounya la map ka jwenn nimewo a. Men si tout fwa w pat genyen nimewo sa sere sou kont imèl ou, ou pap kapab fè anyen anyen definitivman wap rete konsa w ka menm pèdi kòb sa. Moun sa ka bouke rele w la pe kou li pa ka jwenn ou. Lèl konnen w resevra kòb, ou pa resevra kòb la. Ebyen kounya la. Nou pral antre nan pati kòman pou sere foto w avèk videyo sou kont imèl ou. E nan pati sa, pou n fè sa, w ap antre nan Play Store. W ap klike sou Play Store. Lè w klike sou Play Store, ki sa w pral ekri? W ap ekri, w ap ekri Jove. Ok. Kòm li gentan moute anlè a, premye lèt nou wè anlè a, premye ekriti a, mwen klike sou li. Lè m klike sou li la, li make gou, osea Google Jove. M ap klike, m ap klike sou ouvri l kote l di abli l la. Ok. M ap klike sou li. Lè m klike sou li la. paske m te gentan gen yn enstale deja m pap bezwen enstale l ebyen kisak pase sou menm kont email sa map montre w kòman w kapab sere foto sou li foto sa tout tan email sa egziste wap gen foto sa la pou tout tan menm lè w te mouri a mwens ke w pa ta elimine foto sa yo avèk videyo sa yo e konsa tou foto sa yo wap sere la se sèl ou menm kap gen aksè avèk foto sa yo. Pa gen lòt moun ki ka wè foto sa yo. Pa panse si w mete l la, lòt moun ap ka wè l. Ou mèt te mete menm foto entim ou sou li, sa vle di l ap pèsonèl avèk ou menm sèlman. Kisa w ap fè pou w moute, pou w sere foto sa yo la? W ap klike sou ti kwa sa yo ou wè anba a. Ti kwa ou wè anba a ki sou men dwat la ou klike sou ti kwa a. Lè ou klike sou ti kwa a. La, n ap wè yon ti flèch ki moute, ki di Subil. Sa vle di monte. Lè ou klike sou ti flèch la, m klike sou li. La, li mande m pou m seleksyone foto m vle moute a, oubyen videyo m vle moute a. Pou sa, m ap antre nan galeri telefòn nan. Lè m antre nan galeri telefòn nan, m ap chwazi foto m vle moute a. Ann pran egzanp, e m antre nan kamera, ke m di m ap, m ap, m ap seleksyone e 1, 2, 3, 4 foto, pa vre? Epi m di m ap, m ap mete yon, yon videyo tou, pa sa? M ap mete yon videyo ki dire mwens minit, ete m wè, ok, sa a dire, m ap chache youn ki dire mwens minit. M ap pran sa k dire 17 segond la. Ok. Epi la a, m ap ba l nan Echo. Echo a sa vle di, wi ou kapab monte l. Lè ou ba li sou Echo el la ki sou men dwat la, mwen klike sou li. Si n ap gade la n ap wè, foto yo avèk videyo yo ap telechaje. Si n ap gade byen m gentan gen youn ki fin monte la a kounye a la a. Sa fè 2, sa fè 3, n ap swiv sa fè 4. Video ap telechaje la toujou vnem video a poko fin monte ok Nou wè kotem gen foto sa avèk video sa yo Yap la pou tout tan M pral ba nou egzanp mwen pral mete vrèman email pam nan epi nap wè ki valè foto m genyen sou email mwen foto sa yo mwen gen plis ke 13 an avèk yo la sou email mwen Map klike sou anlè a kote k make lèt t a kote k gen ekriti vèt la. Lèm fin klike sou li, map klike sou email kote ki gen foto anba isi a. Lèm klike sou li nou pral wè mirak. Men, eske nou wè la? Tout sa yo se foto mwen genyen sou kwent email mwen ki gen plizyè ane nan email mwen la ki pa janm elimine. Sa vle di pou montre nou sa map di nou an se yon bagay ki vreman reyèl. Sa vle di foto ou sere foto w. Telefòn ou pèdi depi w nik ouvè imèl ou wap ka pran tout bagay sa yo san okenn pwoblèm, san tèt fè mal. Sa vle di nou ka konstate la sa map di nou an se yon verite. Sa vle di li konsène tout ayisyen. Ok li konsène tout ayisyen li enpòtan pou nou kapab fè sa. Antouleka Pataje videyo a avèk zanmi w, fanmi w, fè yo jwenn li. Ede yo pwoteje tèt yo paske li vrèman enpòtan lè ke w gen yon bagay ki enpòtan pou w sere l yon kote, ou konn nenpòt lè w vle w ka al ladan l. Men pa bliye konsèy ke m ba nou an, pa bliye imèl sa n ap kreye a, si son moun k ap kreye l pou nou, fè moun nan ekri imèl la ak tout kòd sekrè imèl la pou nou, pou lè n ap ouvè l pou nou pa gen okenn pwoblèm. E toujou fè moun nan kreye imèl la avèk nimewo telefòn nou, poun kapab gen aksè ouvèl nepòt lè nou vle. Ebyen se la m pran fen avèk videyo a, mwen espere ke nou pataje videyo a, nou kòmante e nou abòne tou, sipòte m ak travay map fè a zanmi m. Nap rankontre nan lòt pwochèn videyo.